Mwen salye nou tout, mwen swete ke nou tout anfòm. Jodi a ankò, se lendi 20 desanm 2021, se yon plezi pou m tounen avèk nou ankò sou rezo a. N ava eskize mwen si nou wè vwa pa twò bon paske gen yon grip ki vreman. Ap maltrete mwen la malgre map pran medikaman e vwa poko fin two bon. Mwen di li enpòtan pou m vin enfòme nou sou rezo a pou nou konn sa kap pase vè la repiblik. Antouka, bon e mwen menm sa m pwal di la aprè jodi a mwen te fin tande de twa moun kap fè de analiz politik sou bidjè peyi yo, kòman bidjè foksyone. Mwen di li enpòtan e pou n te ka fon ti pase nan peyi nou pou n pale jan bidjè nou foksyone. Paske li anòmal a chak fwa yon prezidan vini l fè kanpay, li ofri pèp li yon pwojè, epi lè l rive nan palè nasyonal, li pa ka ofri pèp la vrèman sa l gen pou l ofri l la. Donk, li pa nòmal, a chak fwa nou gen yon prezidan ki eli, epi pou se sa n ap remèt ak peyi nou. E nou gen yon bagay pou nou fè kòm Ayisyen, fòk nou ekate ni senatè yo, ni depite yo nan bidjè peyi nou, pou yo pa gen twòp. Twòp dwa sou bidjè a. Yo ka toujou voye yon kout zye sou li, toujou fè kèk ti koreksyon sou li, men pa la pou y ap enpoze yon prezidan ki fè kanpay ak yon pèp de bidjè peyi a. Sa yo mande w la, si sa pa pase, bidjè a pa ka mache. Li pa posib. E m panse Jovenel Moïse t ap fè yon bon batay pou chanjman konstitisyon an. E sa rive ke misye pèdi lavi li, li pa gen tan chanje li. Bon, m pa konnen. Malgre nou nan bon moman la pou n ta pwofite moman sa k gen la pou n di bon plis jamè sa pap pase ankò epi pou n fè yon fason kòmsi pou n fè yon pledwaye kòmsi pou n chanje konstitisyon an pou n mete sa kap bon pou pèp li, paske pa gon pèp ki janm aji konsa, rete plis ke 2 deseni avèk yon bidjè, avèk yon konstitisyon ki pa reflete reyalite yo, kounye a n nan 5 èm jenerasyon, konstitisyon ki te la depi nan 2 zièm nan premye 2 zièm jenerasyon se li kap ki an vigè toujou, li pa nòmal donk mwen panse nou menm ayisyen fòk nou. Fòk nou mete tèt nou ansanm pou nou wè kisa n ka fè. Paske franchman, li pa nòmal, li pa nòmal. Paske mwen menm, m ap obsève eleksyon k fèt Chili yè a. Nou rate anpil okazyon paske lè w ap kontwole Gabriel Boric ki vini prezidan peyi an la, an 2011 ki te nan inivèsite a. li pran tèt yon òganizasyon inivèsitè, l ap mennen yon batay, misye vin al nan paleman l ale pou depite, epi misye stil ap mennen batay li, epi jodi a misye ale pou prezidan, a 35 an, misye eli prezidan. San fòs kote, san yo pa vòlè eleksyon an bay, ou wè dayè nan premye tou a, li te soti dezyèm dèyè nèg la, nèg la te bay li pou genyen l pou plis ke 9 pousan. Epi yè, misye soti l pale ak lajenès, li ofri moun yo pwogram li, li di men kisa l vle fè, men kisa l pral fè, men kisa l vle fè, men kote l vle transfòme peyi a. Donk, epi misye rive yon lè, donk, e pèp la di bon, fòk yo vote misye. Yo vote misye pa mas vrèman, epi misye bat yon rekò. Epi jodi a se misye ki prezidan eli an, menm si l poko enstale vrèman nan palè nasyonal. Jodi a la m ap gade misye kote l ale jwenn prezidan pi n ye la. e nan palè nasyonal epi prezidan Piniella aprè l te fin salye l yè swa ap di l byenveni men ki sa k ap tann ou men ki sa men ki sa l ap mache ak misye l ap montre misye de bagay ki la kòm li fè 2 manda deja ap di bon men ki sa ki la men ki sa ki la men ki sa ki la e pi devan w ap vin konprann tout bagay kòm se pa dènye vizit ou nan palè a w ap toujou pase la kòm si gen de bagay pou m remèt ou menm avan menm mwen pase w e bandòl la. Donk, konsa, yon peyi ap ka soti nan yon sitiyasyon difisil ke li. Nou swete misye kouraj kòm jèn gason, n apiye misye san pou san, e nou vote l menm, ok, n apiye misye san pou san, nou fè l kado grenn vòt la, paske se nan pwogram misye a m te wè kòm jèn gason. A 35 an, misye rive prezidan la, misye gen anpil avni, si misye kenbe rèv li, l vle travay. Map ban nou manti, kòm konstitisyon pral chanje a la an mwad mas pou avri, misye ap tou antre ak nouvo konstitisyon an, nou konprann, misye ap tou antre ak nouvèl konstitisyon an, donk nou pa konnen ki sak pral ladann, paske yo poko vrèman, nou poko konnen ki sak pral ladann, se ekri lap ekri, donk mwen panse misye e ap gouvène peyi a byen, ak pwogrè li, ak pwogram li sil vle, donk. Nou atann anpil de bagay de misye paske ou pa oblije se chilyen non pou ye pou ou renmen lè peyi ap mache. Il sifi ke se nan peyi a wap viv wap foksyone toutan peyi a kòmsi plis ou mwen ou menm tou plis alèz pou viv. Èske w konprann? Toutan peyi a kòmsi gen bagay yo kap byen mache epi misye epi ou menm kòm moun wap plis alèz nan peyi a. Paske yon bagay konsa nou menm, nou te ka gen yon bagay konsa nan men nou ak yon depite tankou Gary Bodeau ki eli, ki soti nan inivèsite a, ki t al travay nan primati, epi misye vini, jèn kore jèn, epi yo vote misye vre, misye ale nan paleman, malgre misye te gen yon nèg ki t anfas li ki te trè pwisan, men misye te vin gen pwoblèm pa l ak lajistis, yo vin arete misye, epi misye vin eli depite dipèp. Enben. Nou te ka jwenn okazyon konsa tou ak yon jèn gason ki sot nan inivèsite a, paske nou menm se nèg ki konn li nou bezwen nan peyi a, men se pa nèg ki vin vann konsyans yo, alò l vin antre nan yon gwoup, m pa, m pa ka, m pa konn ki non pou m ba li, e yo kowonp misye, epi m pa kwè misye gon gwo bagay l ap ka ye, si se pa nan strikti politik li antre, petèt gen de grenn nèg ki ta vin sòti prezidan oubyen bagay, men misye menm m pa konn ak ki figi l ap ka antre devan pèp lan. pou lal mande vòt ni pou depite ni pou senatè lwès. Sa m pa konnen. Si gon moun ki konnen l, mwen menm mwen poko wè l. Paske misye pa fè twòp bagay lè l rive nan chanm depite a kòm si vrèman pou nou di bon nou te vote misye donk jodi an misye te fè katran depite li epi kounye a misye vin mande nou yon vòt ankò pou n bay li. M pa kwè misye ap gen figi sa tou pou l vin mande sa. Donk mwen pa konnen. Kòm moun k ap fè politik, donk fòk nou pran leson de sa k ap pase nan lòt peyi yo. Paske bon, mwen m vrèman kontan, m wè Moïse Jean Charles twite, li di se bon, ou konprann? E se trè bon pou la demokrasi chilyèn. Donk e. Li swete misye kouraj, bon konba. Men lakay nou, sa pa ka fèt. Ou konnen w al nan elesyon a yon nèg, ou pèdi, ou pa janm rele nèg la pou salye l pou di w pèdi. Se moun ou mobilize nan lari, y ap fè yo tiye militan, y ap fè yon pakèt bagay, boule kawotchou, kraze brile. Alò jodi a la, yon eleksyon fè yon lòt peyi ki byen pase, ou jis ka swete moun nan kouraj, men w pa ka ankouraje pou sa fèt lakay ou. Donk mwen menm, m pa konnen. Fòk nou fè yon bagay, fòk nou di yon bagay, paske Ayiti poko fin peri nèt. Se kapital la m te ka di k peri, men Ayiti gen 10 depateman, kapital la se yonn li ye, rès 9 yo la toujou, yo anvi toujou. Devlopman reyèl la ka fèt ladan yo, l ka kòmanse pa yo. Paske si Pòtoprens lan se li k bay pwoblèm nan, n ap ekate Pòtoprens lan, n ap fè devlopman reyèl la nan Nòdwès, n ap fè l nan Nò, n ap fè l nan Grandans, n ap fè l nan Nip. Se tout kote wi l ka fèt. Alò nou gen Latòti, nou gen Île de la Gonâve, nou gen Île de Cayimite, nou gen Île à Vache, nou pa ka vann youn ak blan pou 40 an, pou nou gen yon 50, 60 milya dola pou nou devlope peyi nou. Si nou fè sa, y ap di nou pa pitit Desalin. Moun yo menm k ap fè sa nan tout peyi kote y ale, lè w ale Mali, Kong, Sendomeng, w ale Bokachika, ou jwenn 2 nèg, w al jwenn nan zòn Balbalo, wè yo vann touris zòn sa yo pou 30, 40 an pou y ap envesti nan peyi a. Se egare yo egare. Se pa peyi yo kap mache. Nou menm kot sa n paka fè la. Pou lagonev lagonav la devan devan potoprens la 30 minit ou travèse lanmè ou rive lagonav se ki nan depatman lwès menm dlo moun paka jwenn ou bwè. Nou paka fon jan nou paka fon pwogrè la. Nou paka kreye yon bagay nou fè la nou di bon e lagonav e nap fon bagay avèw. Zile Kayimit, konbyen moun ki viv la, kap viv la dan? Apèn yon 100, 200 moun kap viv la dan. Pou ekate moun sa yo l fasil. Ou vini avèk de moun la, de milyonè, ou konprann, ou di bon, zile sa, son zile k frèch, li pa gen anyen sou li, e map ba ou la pou 60 an, epi wap bay 60 milya dola, epi avèk 60 milya dola sa, nap devlope tout peyi a. Paske sa se kòb wi nou bezwen, sa se minimòm nou bezwen pou n kòmanse, pou n pa atak peyi a wi, pou n gen wout, pou n gen teleferik, pou n gen tout bagay wi. Alò nou pa janm fè sa, n ap rele nou pitit Desalin. Se poutan moun ki nan Île à Vache yo dènyeman yon siklòn pase, yo pa menm ka jwenn anbilans, yo pa ka jwenn machin pou transpòte yo lopital. Se nan vil Okay, se nan radyo Karayib mwen tande moun yo ap vin kriye, ap mande moun ki brile yo, gen moun ki bagay la, moun yo pa ka ba yo pa ka jwenn menm menm chaloup pou travèse yo lanmè a. Nou rele sa pitit Desalin, nou rele sa demokrasi. Franchman men, m pa konnen kilè lajenès ap reveye. Eske se an 2022 a la nap bay leson poun bay la, poun met on moun nou vle sou pouvwa, pou se pa moun ki vin mete ki di me m baw m baw m baw 100 milyon dola pou al nan eleksyon epi lè w fin eli wap banm ladwann, oubyen wap banm DG, wap banm wavct poum fè sa non, oubyen wap banm AAR non. Nou menm kòm jèn gason, si on moun vin ak on mil goud nap fin pran lè fin krache nan figi l pou l konnen peyi pa dirije konsa pou mil goud, oubyen nou pa pran l menm nou rele chalbare dèyè l. Donk mwen panse mwen menm. Oubyen si n twouve Lwès la twò pre pou n bay li a blan. Ale Latòti. Latòti depans la ap anpil paske gen anpil nèg ki gen mwayen ki ret la. Men, si n ap pale de 60 milya dola, de 50 milya dola, 1 milya dola prèske twòp pou peye tout moun yo. Pase kay yo gen lotbò a se de kay ki nan salibrite. Kay yo gwo kay vre. Men se nan kay ki nan salibrite k ap vann 3, 4, 500 mil dola ameriken. Gen k ap se nan 20, 30 mil dola. Enben nan yon milya dola ou preske gen kòb pou peye tout moun ki sou zile a pou fè yo retire kò yo la wi. Travèse vin bò isi. Paske Sen Lwi Dinò gen 6 komin, gon sèl komin ki gen moun kap viv ladan. Se premye seksyon. Dezyèm seksyon, yon pati ladan gen kèk grenn moun. Twazyèm seksyon pa gen moun. Katriyèm seksyon pa gen moun. Senkyèm seksyon pa gen moun. Sizyèm seksyon pa gen moun. Tout tè sa yo la yo vas de tè ki fè kafe, ki fè kakawo, ki fè yanm, pwa, bannann, tout bagay. Youn nan yo pa gen moun k ap viv sou yo. Enben, si n gen yon politik vrèman n ap fè pou peyi a, si n ap pale de politik de devlopman, ki sa l ye? Ann fon janmen ann vann latòti n devlope rès peyi a oubyen ann vann lagonav oubyen ann vann ilavach ann vann zile kayimit donk mwen panse mwen menm konsèy mwen se sa paske pou n pa pran tout sa k mal yo nan lòt peyi yo mwen menm m ap kontwole lè eleksyon sa fin fèt chili e tout moun pran lari ap rele wo wo wo wo bwavo bwavo bwavo bwavo se machin se ponpon tout moun nan lari ak tout timoun ak tout moun Ou pa jwenn koton kawoutchou ap boule. Eleksyon an fini a sizè tout mès yo fè e tab yo, biwo yo fèmen, yo tou kòmanse ap konte an vide tout jounalis. Setè boul tout resi tout bagay fin bay. Epi konsèy elektoral la tou di men ki moun ki gen atan pou sa. La menm, kandida pèdan, li tou rele nèg ki genyen an, di m aksepte defèt mwen. Pou sa n pa ka fè la? Se yon pakèt vakabon, yon pakèt vwayou k ap dirije yon peyi. Yon prezidan fin mouri konsa. Yon nèg ou pa t al nan eleksyon, vini ou pran pouvwa kounye a, konsa. An n transfòme bwat yo. Ou pa p transfòme, w ap bay ti nèg politik, bagay, bagay. Yon peyi nèg ki pa p janm ka al nan eleksyon. Se avè w ap separe, w ap separe, w ap separe. Mas la menm ap soufri. Mesye! Pa konnen non mwen menm. Pa konnen non. An tou ka. Mande nou pou nou abone avèk chanèl la. Pou nou fèl rive kote pou rive a. Donk e mpanse avèk sa nap pataje yo. E mande plis moun pou vin sou rezo a. Pou vin esplike sak fè nou mal yo. E pi pou nou wè ki kote nou ka ale. Men anpil chay pa lou menn.